Te gen yon lwa sou sa k rele lendepandans fiskal, kote ke m ta pral batay pou ke chak komin kapab endepandan. Lwa sou la reyensèsyon sosyal, ke pou leta ayisyen te kapab fè, lè yon moun li nan prizon, pou l soti nan prizon an avèk yon pwofesyon.
Jenson Media.
Zanmi entènot, bonjou, bonswa, on plezi pou nou akeyi ou ankò on lòt fwa sou platfòm Eugène Son Média nan ka de seri dentèvyou eksklizif kap pase sou platfòm Eugène Son Média. Nan mikwo a se mwen menm Eugène Son Fénélon e Djee Positif se li menm ki avè nou pou fè tout aranjman teknik yo. E jodi a sou plato Eugène Son Média Nou genyen ansanm ak nou yon gwo gason, m ta di yon gwo non nan Labib, e se yon pastè, se pastè David Jean, se avèk li nou pral fè ti bat bouch nan sou platfòm Eugenson Media. Pastè David, yon plezi pou n akeyi ou nan mikwo nou, byenvini.
Bonswa Eugenson, kidonk s on plezi pou mwen avèk ou, e m panse ke nou pral pale anpil koze, mwen salye tout moun k ap gade nou, nan lè sa e kèlkeswa kote ke ou ye. Pastè David se pa yon moun ke nou ka mande prezante li, piske nou konnen son moun ki pase de prezantasyon, men pou nou kapab liye kònesans avèk piblik Jènson Medya, paske se evidan ka toujou gen moun ki pa konn kiyès ki Pastè David, nap mande ou pastè yon kout prezantasyon kiyès ki Pastè David. Bon, Pastè David se kiyès anprann ke li ye? Se pitit moun zemjel manman m se moun zemjel papa m se moun zemjel papa m se te yon radyo man se sa ke l te konn fè byen ke li pa nan lavi ankò manman m tou se yon moun jiska prezan ki se yon komèsant lap vann apresa nou fèt A Sen Michel e non lekòl A Sen Michel, apre sa ke n te vin kite komin nan, n ale ayè epi ke n al pran de fòmasyon pou sa epi apre sa nou retounen A Sen Michel. Nou marye, nou genyen de timoun e ki donk pitit gason nou y ap grandi epi nou Sen Michel. Apre sa kisa m gen di? Sa ke nou te aprann ki moun nou ye nan sans sa, m sonje ke lè m te retounen A Sen Michel soti Pòtoprens, nou te vin fè anm lekòl anglè a Sen Michel pou moun ki pa konnen nou e nou se moun an sòt anm e ki metrize lang trè byen e apre sa tou ke nou se pwofesè an karateka e apre sa tou nou se maestro mizik nou jwe plizyè enstriman e pi nou chante tou apre sa nou te vin antre an repiblik dominikèn e se la ke non sèlman nou tap jwe mizik men La etan pandan n ap jwe mizik, akoz de kapasite lengistik ke nou genyen, yo te toujou ap rele nou pou n al tradui ok pou de misyonè. Sètensi ke pandan m ap tradui avèk anpil enèji, epi yo te di waw se jenòm la merite dèt ankadre paske nou wè nan misye se yon moun ki gen yon enèji e sa l ap di yo li konnen yo e moun edifye non fòk nou ankadre misye men M pat renmen sa, paske chwa pa m pat yon chwa se ke pou m te yon pastè. Vrèman m fèt nan fanmi kretyèn, men pa pou otan ke m te renmen preche levanjil. Men se pandan ke lè m ap tradui pou blan, epi enèji yo wè k ap degaje nan mwen, yo santi ke m gon bagay nan mwen, yo santi ke m pa yon moun konsa konsa. Epi sèt ensi ke yo pral di, atansyon! Ou pa pral fèmen ankò pouw jwe mizik nan djaz ankò e nap preparew ke pou wal bay pawòl la paske nou wè nan ou menm ou gon bagay. Men m te di ke atansyon m pa yon moun ka pral fè ministè jan tout moun fèl paske m renmen bay, m renmen manje avèk moun e si mon kote m pa ka viv avèk moun m pa ka ede ke m pap santim alèz men m te di ke atansyon m pap antre dan le ministè Pou ke m pral mande moun lajan jan ke tout nèg ap fè l. Yo te di ke yn fwa ou son aple, ke Dye nan ou menm, l ap fè wout avèk ou. M di ok, pa gen pwoblèm. Epi bon, sa te di ke m te antre nan fòmasyon teyolojik san lajan, m fòme san lajan, epi sa te di ke m te di m p ap rete an Repiblik Dominikèn ki se peyi moun, fò m retounen lakay mwen. Men kòman ke m retounen Sen Michèl, e kòm pastè e jiskaprezan n ap fè èv pastoral. Alò, pastè David, Te gen yon peryòd, lè w di Pastè David, nan komin Sen Michèl de Latalay, non an te sonnen fò, e ou vini Sen Michèl, ou t ap fè anpil travay nan komin nan, men, yon bon maten, anpil moun leve, yo pa wè Pastè David nan vil la, yo pa tande pale de Pastè David ankò, ki sa k te pase egzatteman?
Monchè, e, pou m byen di w, m panse ke fò m ta jwenn yon moman konsa pou ke m ta pale de sa. E se si gen yon ekspresyon ki di ke le tan fè son èvre. Gen de bagay ki konn pase w, ou pa ka eksplike l le menm moman. Fòtil byen ke ou tann moman opòtni ke pou eksplike fè lan epi pou moun konprann. Paske, si yon moun brè yon remèd swa yon medsin k ap pase l pandan l ap soufri avèk vant tranche a, li pap ka di sa l santi. Men se aprè yon tan, li santi l nòmal epi l ap vin di men kòman ke l te santi l. Rezon ki te make absans mwen a Sen Michèl, se paske m te rive nan yon sitiyasyon de tout byen ke m t ap fè, preche levanjil, ede moun, ankadre moun, M te vin rive nan yon sitiyasyon ke m santi m pa kapab ankò. M di non, si m pa ka fè sa ke mwen dwe fè yo, e tout alè ke m pral ba w rezon yo, mye vo ke m fè yon rekil. E rekil lan, se li menm ki pwal fè m konprann kiyès ke m te ye, e travay ke m t ap fè lan, eske l te bon ou pa. Pi sèten si ke m te di ke ban m pou brik. 1, Gen de bagay ou te konn fè antanke paran, m ap pran yon egzanp, kòman w ap santi w lè w wè ou te gen yon timoun ou te konn ede, ou te konn fè tout bagay pou li, epi yon jou se timoun sa ki kanpe nan vizaj ou, l ap derespekte w, m p ap ba w manti. swa ke ou la swa ke ou pa la men ou santi ke sa ka fè w rive nan yon sitiyasyon ou ka menm voye kou ke w pa t dwe voye sou timoun nan gen de paran ki konn fè dega sou timoun wi timoun nan fè yon bagay ki merite pini men jan ke w santi yon timoun ou ap fè byen avè l fè sakrifis epi li kap derespekte w m pap ba w manti sa ka rive ke Ou fè yon dega e ki vin fè w pèdi tout kredi ke w te gen antan ke yon paran responsab ki t ap ede yon timoun. Se kwa sa? Men gen yon grenn bagay, an imen, ou pral gade ke ou menm, yon bo jou, ou wè yon moun konsa ta kanpe anfas ou, l ap derespekte w, epi l ta vle menase w lamò. Alò pastè, èske la a ou vle di ou te vin absan Sen Michèl se pa rapò a moun ki te nan antouraj ou, moun ki te vle pale de trayizon bò kote ou? Efektivman, lè m fin santi ke moun ki te nan bòd mwen e lè m santi ke m kòmanse pa an sekirite pou m mennen batay m ap mennen a, paske lè w ap batay se pa advèsè ki anfas ou a men ki pi gwo advèsè. Men pi gwo advèsè se moun ki nan antouraj ou a. Men lè m vin santi sa, sa pa gen pi gwo dekourajman pase l. E atansyon, gen yon ti pwovèb ayisyen yo souvan di trayi la, mouyi la. Se bagay ki ka fè w fè nenpòt dega wi. Pou wè moun ke w te fè plis konfyans lan, epi se li on jou ki kanpe anfas ou, si l jwenn ti yo pou l ta di yo. Lè sa, meyè bagay ke m te wè, sa ki t ap bon pou enn moman, se ekate. Paske se yon sitiyasyon mwen menm antanke atlèt, pa bliye ke m son spòtif, m son karateka, se ke m pa pè afwonte. Men m di non, pou m pa pèdi kredi ke m fin konstwi lan. Paske ou ka pase anpil tan pou w konstwi tèt ou. Ok? Pou gen kredibilite. Men a la segond, ou kapab pèdi l. Ebyen pou ke m te sovgade kredi ke moun ke m ye a, m di non, atansyon, mye vo ke m fon rekil pou m konnen kisa m dwe fè, kouman pou m batay. Men se yonn nan bagay ki te plis dekouraje m nan si le tèren. Se pa ni sa moun t ap fè. Dayè, depi w ap fè sa ki bon, moun dwe atake w. Men, se lè w gade nan antouraj ou menm, ou jwenn dè atak, moun ke ou konn chita w ap voye achte manje pou ou, epi se moun sa ke w vin santi k ap konplote sou do w pou ta etèn vi w. Ou pa gen lòt bagay ke ou ka fè si w vle rete egziste. Kesyon k ap di nan lari a pastè kòmkwa se ta de feblès ekonomik pa rapò a de pòs kote yo te vin pèdi se pa t sa yo di tout efò w kite Sen Michèl. Bon grenn bagay.
Si m se moun Sen Michèl feblès ekonomik pa ka fè m kouri kite Sen Michèl. Men gon batay ke m t ap mennen Sen Michèl. Rèv mwen se batay an ekip. Paske m se moun ki kwè an ekip. Ok e jiska prezan ke m tounen la se avèk ekip ke m ap fonksyone e w ap wè ke mwen sòti ke m vini ekip ke m te kite mwen jwenn yo. Men M di w pi gwo bagay lan, se lè ke ou gen advèsè nan sen w. Ok? Paske gon grenn bagay, pat gen moun ki te fèt avèk lajan. Paske yonn nan avantaj ke nou genyen, non sèlman nou kwè nan Dye, e n kwè nan kapasite ke n genyen, paske tout sa ke n tap fè yo, se pou moun ki te fè n favè. Se kapasite pa nou. Ok? Se pwojè nou. Nou ekri, e nou pale lang, epi nou konvenk etranje, epi pou vin fè de gwo bagay avèk nou. Paske nou pat vize pou n te pati ki dezyèm syèl. Paske menm moun ki te bò kote m konn sa. M se moun ki te jwenn òf a plizyè fwa pou m te kite Ayiti. A tout madanm. Ok pou ke m ta al fè ministè a letranje. M te di non. M pap pati paske m fèk fon ministè. Pati kite yon ministè ki poko chape ke m poko fè anyen se menm jan avè yon yon manman ki fè yon timoun san l poko sevre l epi l pati kite l. Pa kont ou vin yon manman krab. Menm jan tou ou ka yon pastè krab lefèke ou pati kite yon ministè ok ki poko pran fòs. Sela vle di ke yon nan bagay ki te fè m pa t santi ke m te ka rete andan komin nan, se pa kesyon de feblès ekonomik ditou, paske feblès ekonomik paske m pa t gen lajan, se la m te ye lajan vin jwenn mwen. Sa vle di ke m te ka toujou rete la epi lajan vin jwenn mwen. Men se le fè ke ou wè ou vin pa gon ekip, ekip ou kòmanse ap mal jwe, ou di a non, fòk ou fè yon rekil. E sèt ensi ke yo oblije deplase. Men, sa pral bay nesans avèk anpil lòt bagay. M panse ke pandan n ap avanse avèk kesyon yo, m pral plis elabore, ok, pou konnen plis bagay toujou. Men, premye motivasyon ki te make absans mwen sou komin nan, le fè ke m santi nan antouraj mwen, m gen de moun k ap egziste e ki vle menase vi m, Ebyen pou ke m sovgade sa ke m ye an, kredi m, sa k serye yo, m di mesye rete, sa k fè sa k pa sa yo, pou yo fè wout yo. Men antretan, nou p ap batay, nou p ap tiye, e n ap konsève byen ke n te konn fè yo, pou nenpòt lè ke nou retounen, pou nou repati menm jan ankò. Paske ekout, si m te koute sa moun t ap fè m, M te kwè se ke m te ka pa t ka retounen Senmichèl. Paske gen de bagay moun fè w se bagay pou ta pran zam, pou ta tiye. E se si gen moun ki menm t ap tann ke pou m di mache pran. M di non. Senmichèl se yon pla men. Gen de bagay yon moun fè w, tiye l se yon byen ke w fè pou li. Ou konn kòman ou ka tiye yon moun, si kote ou pral pase a epi si w wè yon nan kay yon moun antre pou tiye w, ou defann tèt ou. Men yon moun ki trayi w, yon moun k ap kritike w, Syèl la pa enpòtan. Ke l rete egziste ke l wè nan zye l w ale odela. San li menm ou fè plis bagay. Epi on jou pou l regrèt sa ke l te fè. Men tiye on moun ki trayi se pa se pa meyè chwa. Ke moun ap viv epi l ap santi ke li te fè move chwa. Alò pastè, Ou te responsab anpil enstitisyon nan komin nan, notamman te gen lekòl sou wout Sen Fransik la, ou te gen yon stasyon radyo tou, se vre? Byen, wala. Te gen stasyon radyo, te gen legliz, men tout enstitisyon sa yo lè w vin kite epi nou wè yo pa fonksyone. M panse ke se yon trè bèl kesyon. E. Ou byen dil, lè m vin kite ou wè ke yo pap fonksyone. Alò alò m pa m pa konnen pou kòm presize m pa konn pou lekòl Sen Fransik la men radyo a pa fonksyone, legliz nan espas ou pa fonksyone. Non, legliz lan te toujou rete egziste ya. Legliz lan te toujou ap fonksyone. Sof ke absans mwen pèmèt ke gen de gwo aktivite kwazad ke m te konn fè ok ki pa fèt ankò. Men legliz lan te toujou egziste. Ok. Ok. Kisa l ye? Se pa responsab ke m te responsab. paske m se fondatè e si m ale nan kòmansman dan lane 2011 lè m retounen Ayiti m soti an Repiblik Dominikèn vin fè ministè m di ke m pa pral antre andan yon legliz bò kote yon pastè m al batay avèk yon pastè pou m pran legliz pou m dirije m di ke m pral kreye yon bagay kote ki bezwen yon bagay. e m te chwazi zòn bò manman m soti epi m di ban m monte Sen Fransi. Men manman m se moun Lalomas. M di ke ban m pran l anba mòn nan. M di tèt mwen ke si m kòmanse yon bagay la, tout moun ap wè ke la merite yon bagay. Epi se konsa ke pwofesè ke m te genyen an Repiblik Dominikèn, paske lè w lekòl, pwofesè gen twa tip delèv ke l pa janm bliye. Elèv ki te kreten, elèv ki te anmèdan, elèv ki te entelijan. Nan ki kategori ou te ye konsa? Monchè, m te fè pati elèv ki te ekstrèmeman entelijan. E se yon nan bagay ki pral pèmèt ke yo swiv mwen. Lè ke m vin fè ministè an Ayiti, atansyon, paske yon pwofesè pap swiv elèv ki kreten. Yo di, waw, nou konnen misye se yon nèg ki trè briye. Monchè, si l di ke l ap vin lakay li, l ap vin fè bagay serye. Ann al vizite l. E sa m ap di w lan se ke mwen genyen Jean Claude Volma ki se lidè legliz lan, li temwen de sa, lè ke m vini, m al sou laptop mwen, lè sa pot ko genyen an m telefòn sa yo android. E pi n al nan sibè kafe, e sa se epòk ke Zaza te fè Sojets, e pi mwen antre. imèl mwen, epi vi ke m fè enfòmatik, m pale lang, epi m di Janklod, a, wè sa k ap pase la? Se ke m gen anm pwofesè sa a, se yon, se yon Kanadyen. Misye renmen m anpil, monchè, m ap wè kòman ke m ka fè miche vini Ayiti. Epi nou la, n ap tape, n ap tape, epi sèten di ke, li di, m ap vini Ayiti pou m vin wè sa w ap fè. Epi lè m vini a Bèlvwe, m moute avè l Senfransi, lè sa a nou te nan yon lakou, epi sèten si ke Li pral di, m wè wap soti nan bouk la pou monte Sen Fransik a pye. Kòman w fè? M di mwen reziye m dèyè ke m poko gen kapasite pou m gen machin. Li di, gason m, m ap fè w kado kòb pou achte yon machin pou w pa mache a pye. E m ap raple m lè sa li te fè m kado senmil dola ameriken. E pi m di tèt mwen ke si m achte machin nan pou sèlman madanm mwen pou m ap monte avè l men. Paske m gen lide yo. M gen moun ki nan bouk la tou. K ap monte se Fransi k ap ye. M di, li p ap fè sans pou m se pastè epi mwen fidèl mwen api epi m ap pase kit yo. M di non. M di m pou achte yon ti moto 3 wou. E m se moun ki te premye genyen moto 3 wou epi m fè 2 plas bò kote l. E m ap mande èske se pa mwen ki te premye mete 2 plas nan moto 3 wou. Paske lè m soti Sen Michèl avèk moto 3 wou sa a. Li gen 2 plas devan l, tout kote m pase yo di, wè, gad yon machin 3 wou. Pou ki sa m te fè l? M di ke pou lidè yo chita bò kote m, pou m aprann yo kondwi. Moto a, m fè l pote 24 moun. Chak dimanch lè m ap sot nan bouk la, m ap moute Senfransik pou al fè legliz, sa se bagay ke moun nan Silo ka temwen sa. Moun dèyè Kanè ka temwen sa. M fè moto 3 wou a tounen yon machin. Epi m mache pran tout fidèl yo, anba bouk, tout kote, epi m ap monte avèk yo. Epi yon lè, epi anm, etranje a vini. Li di, Mennonm ke, m konnen se ton machin ou te di m ou t ap achte. Apa se yon moto twa wou? M di, Achte yon machin, se ke l p ap ka pote kantite moun k ap sot nan bouk la pou m monte avè l anlè. M di, Men achte yon moto twa wou, pou 2500 dola vèt, rès lan map kouvri tanp lan avèk prela, lè sa se nan lakou kem te ye, li di waw kèt sa bèl, epi li di monchè gad jan w renmen pèp ou, son bèl bagay, li di kenbe la, epi men kòman m te vin genyen manto 3 oa, epi map moute avèl senfonsik, map pote moun yo al legliz epi map tounen avèk yo, epi men kòman pwojè a kòmanse, e se menm etranje sa, se ton papa kel te pou mwen, misye rele Apot Lynn, se toujou son pè, se peyi a ki pa bon ki fè ke ou pa wè l vin la, men se si ke nan moman k pral vini yo, w ap wè ke l ap la avèk nou. Men gen moun ki panse ke pwoblèm ke m te gen sou Sen Fransik, se avèk tout etranje ki te avè m, men non, paske m se, m gen 4 tip de etranje. E sa fè ke jodi a son moman opòten ke pou m pale, pou moun konprann sa ki t ap pase a, paske m se mèt afè a. E pi, sèt ensi ke m vin achte on tèren, Epi tèren ke m achte a, epi mwen di m bezwen fè yon lekòl sou li. Epi se blan kanadyen sa a ki kòmanse ede m fè lekòl lan. Epi lè sa nou te fè yon sèl chanm. Yon sèl chanm nou fè. Men pandan se tan ke misyonè ap vini, yo kontan de sa ke m ap fè. Epi sètensi ke pral gen yonn ki vrèman apresye m pou foug mwen men pou vizyon m. Epi l di, ki sa w ta vle fè menm? Paske m santi w se yon jèn ki gen vizyon pou lakay ou. M di ke pati aletranje pa enterese m. di Sen Michel bezwen devlopman, mwen menm kòm pastè, m ka kontribye nan devlopman, ede m. Epi mwen ekri yon pwojè. M di ke Sen Michel pa gen materyèl pralou. Si nou gen de an materyèl pralou, n ap ka sèvi komin nan, si ke lameri bezwen lwe pou ranmase fatra, n ap ka bay ke sèvis lan. Epi men kòman ke etranje sa pral kòmanse pwosesis sa ansanm avèk mwen. Bon, sa, se si, se pou m di ke se mwen menm ki te fonde sa w wè k wè a. Sa vle di ke m pa kwè al travay nan èv yon moun. E jiskaprezan, malgre ke m pa la, w ap wè si yon moun di w la pral anlè a, e di w kot pastè David la. Se paske se fondatè lan, se mwen ke yo te konnen. Èske w konprann? Men, sa ki genyen, M pa tap ka di sa k pase a avan lè. Ou konn pou ki rezon? Ou konn avèk yon fi, epi ou avèk fi a nou rive separe. Tout moun ba w tò. Tout moun ba w tò, fi a ka di se ou k pa bon, ou pa gen bagay pou w fè. ou gade silans avèk le tan si fi sa al viv avèk yon lòt gason epi ou wèl byen viv avèl yap rive wè ke a se ou menm ki te pwoblèm nan men si yo wè ke fi a separe avèk ou menm bagay ki te pasel avèw la lal pase avon lot gason pa kont tout moun ap wè se fi a ki knprann apati de la ou ka vin di men pouki rezon ke mwen avek dam sa te separe si son fi li ka di men pouki rezon ke mwen avek mesye sa te separe ou wè ke li kitem lal pran lot kel paka rete sa la vle di ke wap gade absans mwen andedan pwojè a pwojè a pa fè mye e tout moun ap di pastè joel ke w sot poze kesyon an poukisa lè w te la bagay yo tap mache men kounye a nou wè tout bagay kanpe. Sa vle di ke se mwen ki te pwojè lan. Si m te yon pwoblèm pandan m pa la, tout bagay ta dwe byen mache. Men vike se mwen ki te mèt vizyon an e se mwen menm ki te renmen moun, se mwen ki te konn peye pwofesè an bon dola paske lè m mande èd alepòk pou m peye yon pwofesè Se an dola m ba yo l. E gon lè ki te rive an lè a, se pa bagay jwèt non, menm bòs mason, m te fè touche an dola wi, men gon lè gon bòs mason ki te fè yon bagay monchè ki te ban m pwoblèm. Malgre m fè yo touche an dola de fwa lavalè, lè senkè rive pou yo lage, gen yon mòtye krete, nèg yo jete l nan twou. Malgre ke nou peye yo de fwa lavalè, paske lè etranje a di l ap ede m, mwen di ke peye yo byen pou mwen. Paske m vle wè moun lakay mwen avèk yo. Pa kont, men tout moun te panse ke si m pa la, tout bagay ka mache pi byen. Se kòmsi ke jan m te renmen akeyi moun, jan m te renmen fè byen avèk moun, bòt pou tout moun, se tankou se yon kòb blan te ban m pou m te separe. Epi, gen lè m pa t bay sa pou m bay, epi sa k pral pase? Se tankou se yon fanm ke ou genyen, remak fanm nan, ou vin avèk fanm nan non zòn, epi Viko kwè nan tèt ou, se pa sèl fanm sa me ki egziste, ou pa gen pwoblèm sa nèg ap pale avèl. Men, il arive ke yo ba fanm nan pawòl, yo pran tèt fanm nan, fanm nan vin santi ke, ah, monchè, genlè gen nèg ki ka pi byen viv avèl pase w, sa w fè, sa w se rale kò w, ou kite l ale. Tout nèg ap ba fanm nan pawòl. Men, fi a vin rive yon lè, li wè ke pwogrè ke l te fè avè w, ke l pa fè l avè moun ki t ap ba l manti sou a. Men, pa gen lechwa, fanm nan regrèt. Paske, fi a pa t ap regrèt ke l te kite w, se si ke li te fè mye, li viv pi byen avèk gason ki t ap fè tèt li a. Sa vle di ke, moun ke m te gen, ke m te fè pwojè avè l la, M ka di ke mwen sanse senbolize l tankou s on bèl fanm ke lòt nèg ta pran sòt pou tizye epi li t al fon esèy pou l te wè ke sa w te di l yo èske se sa. Men sa pa t deranje m, m te fè retrè epi m te lache tout bagay. Epi se konsa ou wè ke bagay yo vin pase epi an silans tout moun ap di waw poukisa lè pastè David te la bagay yo pa t konsa. Epi jodi a nou wè bagay yo pa ale pi byen. Ebyen se moman sa ke m ka pale, ke tout moun ka konprann ke se mwen menm vrèman ki te mèt pwojè lan, e se mwen ki te vini avè l, men antretan tou ke m pa ba moun pote chaj. Paske lè w se lidè, bon, ou pa la pou lapide, ou pa la pou ba moun tò. Paske gen yon bagay lè yo pase, yo anprann konstwi w, e se si ke m padone tout moun, Paske pou pwojè lan se mwen ki te vin avè l, se mwen ki te ekri pwojè m. Lè etranje a vini se lakay mwen li te vini. Sa avè m li te konn manje sou tab. Pa gen moun ki te la lè m t ap ekri pwojè lan. Men kanmenm, lè sa rive pou gen moun, tout moun antre. Men yo te konprann ke petèt yo te ka fè mye ke mwen epi yo vin konprann se pa sa. Bon, se sa reyalite a ye ki vin pèmèt ke ontan ou wè tout bagay t ap mache, ontan tout bagay kanpe. Sa di ke mwen te vin pat la ankò, m pat vle rete nan goumen, nan batay, m te fè rekil epi pou yo te wè reyalite a. Jwèt jodi a, pastè ou retounen a Sen Michèl, pastè David ki tounen jodi a eske n ka di se menm pastè David avan oubyen yon pastè David ki vin avèk de nouvèl vizyon? Koman tounen an ye menm? Bon, monsè tounen an son bèl kesyon. Son bèl kesyon, hein? Men, yo di m gen ti kote ou gen tan pale, alò lè m di ti kote, nan de rasanbleman ke ou pale, ou di pastè David tounen an fòs.
Bon, monsè fò m di w byen, m pa t ap ka fè rekil jan m te fè l lan epi pou m retounen pou m pa retounen an fòs. Paske tounen an fòs la, se kwa sa? 1, M vin konnen vrè moun ki te avè m tout bon. Paske, m souvan di sa, lè yon fanm gen anpil lajan l ap difisil pou konn nèg ki renmen w. Lè yon nèg gen anpil lajan l ap difisil pou konn bon fanm ki renmen w. Paske ou gen twòp bagay ke moun ka pwofite. Retounen an fòs Premyèman, mwen konnen ekip ke m gen la ki eske yo ye paske m fè konba avèk yo. Paske move tan pa fè w pè. M ka batay san m pa gade dèyè. Paske anpil fwa gen de moun ki bò kote w se sa w genyen ki yo zanmi, ki yo vin chèche. Men ou pral rekonèt tout vrè zanmi, tout bon fanmi. E w wè, bon fanmi pa janm antre anba vant ou lè w ap manje bwè. Se lè w an danje a ke l parèt. Sela vle di ke, 1. Tounen an fòs mwen pèmèt ke m vin konnen tout vrè zanmi, tout vrè alye. E se kounye a ke m konnen ke m ka batay si m ap fè yon batay, m pa p gen dout. Dezyèmman, tounen an fòs mwen fè ke absans mwen koneksyon m ogmante, vizyon m ogmante ok sa vle di ke se sa ki pèmèt ke lèm di m tounen an fòs e se si nou gen anpil bagay ke nou prevwa fè sou komin nan men son sèl bagay nou kwè nan ekip la tounen an fòs sa se sa ke liye ekip ki te la ki te rete konfyan ki te rete solidè se sou yo nou vin konstwi sa nou vini pou nou kapab konstwi la dezyèmman pandan ke nou te deyò Nou gen anpil bagay ke nou regle menm jan ke lè m tap moute Sen Francis gen moun ki te panse ke mwen te fou. Lè m moute Sen Francis gen moun ki di m fou wi. M gen yon pastè ke m te egzamen avè l ki di m fou. Li di monchè si w vle fè legliz map ba w la pou w preche. Map ba w la m di non. Atansyon, m pa renmen konstwi sou èv moun. M pral yon kote ki bezwen m. M pral yon kote k pa gen yon bagay pou m fè yon bagay menm si m mouri non map rete. Sa vle di ke tounen an fòs mwen pa vle di ke m tounen avèk yon sak lajan e ke m vin separe ba moun. Tounen an fòs mwen pa vle di ke m vin avèk yon kamyon manje m vin separe ba moun. Non. Tounen an fòs mwen senbolize ke mwen vini la a non sèlman ekip ke m te kite a yo fè prèv de seryezite, yo kenbe e m kwè nan yo e tounen an fòs mwen vle di ke nou pa vin nan batay avèk pèsòn Paske, nenpòt moun ki pa vle wè sa k bon, ou atire devèn sou ou. E kidonk, an espirityalite, sa a se yon ti mesaj ke m ap voye. Paske, gen sa k rele latraksyon sosyal. Latraksyon sosyal, se kwa? Le fè ke ou pa vle wè moun k ap fè sa k bon, ou tou repouse tout sa k bon sou ou tou. Ok but spirityèlman lè w fè atraksyon spirityèl le fè ke ou renmen sa k bon ou rann tout bon enèji ki nòmal vin sou ou menm. Yon moun ki pa vle wè se ke Eugenson pou sa l ap fè la se yon moun ki di tèt li li p ap janm ka tankou w e se si ke l p ap janm ka rive nan pye w men yon moun ki reve menm jan avè w l ap renmen w Otomatikman on moun pa vle w pandan wap avanse, non sèlman sosyalman li pap janm rive la, se sa ke l di tèt li, men spirityèlman tou, nan spirityalite, lè moun nan pa vle w wè sa k bon, li atire on seri de vye enèji sou li ke pou l pa janm anyen. Sa ta vle di ke tout nan nou la a, nou pa vini pou nou nan kontak moun, nou salye tout moun, nou pa gen pyès pwoblèm avèk moun, men nou kwè nan ekip e nou kwè nan konesans ke n genyen, chèche pwojè avèk etranje ki kwè nan nou epi vin envesti anndan komin nan. Se sa ke l ye. Jeneralman ou gen yon kwazad anyèl ou konn toujou fè sou plas piblik la, èske pwojè sa yo toujou la? M panse ke kwazad la se yon bagay tout moun ap tann paske anpil fwa moun yo di anpil kwazad fèt men se pa menm jan avèk pa nou an. E m panse ke depi n la fòk gen kwazad paske fòk kwazad fèt pou tout moun konnen nou la. E m panse nou gon nou gon trè bèl kwazad ke n ap òganize. E nou kòmanse chita avèk ekip nou. E nou kòmanse chita avèk ekip an entè nasyonal lan tou. Paske yo poko ka vini. Paske peyi a pa bon. Yo ta vle vini, yo poko ka vini. Men nou pral gade ke eske n ka fè l san yo. Se sa ke n ap debat la kounya la. Eske n ka fè l san yo? E si n ap fè l san yo, kòman n ap fè l? Paske nou pa ka fè nenpòt bagay. Men ap gen kwazad, sof ke nou pa ka bay lè. Men Sa ka rive mwa sa pa pase lòt mwa l fèt men son bagay ke nap konsyante ansanm paske depim sou sòl la fòk gen bèl bagay fòk gen bèl bagay. Pastè David, alò nap rantre nan lòt chapit la, Pastè David ou eleksyon ap pale nan peyi a, lè ou te la deja te gen van ki tap soufle ki te di ou se te evantyèl kandida pou depite, jodi a eske Pastè David toujou gen vizyon kandida? Bon, sa son trè bèl kesyon. Kisa m ka di? Nan se premye tan ke m ta prale pou depite. Si m retounen la ke m vle fè politik, eske m prale pou depite oubyen majistra? M panse ke m pa konn si tout kandida fè l. Nan se premye tan, lè m ta prale pou depite, mwen gon aranjman ke m te fè. Paske m se moun de tanperaman, si m nan yon pozisyon ke m pa ka bay rezilta, m ap santi m wont. E m p ap alèz. Paske m pa moun ki vle moun kanpe anfas mwen se ke pou fè m nenpòt bagay. Paske m se yon faytè, m pa pè batay, e m pa konn pran presyon. Men konsa tou fòk ou ranje sa fò byen. M di ke si ke m se depite, sa m pwomèt lan fò m fè l. Paske m pa renmen pou m konpon kote m ap pale epi pou m di non, manti w ap bay. Dans un premier temps, se kisa ke m te fè? M te fè yon travay tankou se yon nèg k ap pral kandida a la prezidans. M te gentan prèske mache nan tout peyi a wi. Moute yon ekip avèk lansanb de kandida a la depitasyon. M te gentan resanse prè de 70 kandida men ki prale pou depite. Ou konn poukisa ke m te fè l? Paske andedan Parleman, ya se kon apèl blòk majoritè. Paske ou ka vini avè yon bèl lwa, yon bèl plan, epi ou pa genyen kowòm, ou pa an blòk, epi ou pa ka pase. Menm nan òd di jou ou ka pa ka mete l menm. That's it!
Tande byen! Premye bagay ke m fè e se pa pou san rezon lè yon nèg fèk chèf l ap difisil pou premye premye manda l pou li bay rezilta si avan ke l pa t yon moun deksperyans li pa t gen yon ekip bagay ke l te gentan konnen avan. Paske menm yon moun ki rive nan yon klas nan yon sal de klas premye fwa ou vrèman etranj paske ou pa t konn pouvwa a gen moun ke ou pa t konnen men se lè sa ou pral kòmanse Rekonèt ou? Èske w la? Menm yon nèg ki konn kondi machin. Menm yon chofè. Ou ka wè yon mak machin ou pot ko konnen, premye jou ou monte sou li, ou gen kelke zè de tan ke ou etranj. Ok? Ki sa k pase? Mwen te di ke pou m pa fè tankou tout depite. Si m depite pou 4 an m nan pa pase anven, avan sa, gen yon travay pou m fè. Gen nèg ki pran yon pouvwa. Jodi a la, li ka di w ke nan 3 mwa, 6 mwa, l ap fè santi gen chèf sou teren. Se paske avan pouvwa, li gen yon ekip preparasyon ke l te gentan fè. Swa l te gentan konn moun, swa l te gentan gen yon kontak, gen yon ekip relasyon ke l te gentan gen. Ebyen, lè m te di tèt mwen ke si m prale pou yon pwen depite, pou ke 4 ran manda m nan pa pase an ven. Ou konn sa m fè? Non sèlman m gentan genyen entènasyonal la k ap tann mwen, si ke m eli gen de bagay ke m gentan konnen m ap vini avè l la anndan komin nan, m di ke an rezon de pwopozisyon de lwa yo, tout lwa ke m te gentan genyen yo, fò m al fòme yon blòk majoritè pou yo pase. E m pral ba w kèk nan yo. Nan 70 kandida ke m te gitan gen yo, mwen di ke si 20 nan yo moute, m ap fè yon blòk 20, lè kè m rive andan. Si 10 moute, m ap fè yon blòk 10. Si 40 moute, m ap fè yon blòk 40. A pati de la a, lwa sa yo ke m te gitan genyen an, monchè, y ap pase. Paske ki sa li rele? Ban m di w yonn nan bagay, yonn nan lwa anbann de ke m te genyen. Lwa sou la reyensèsyon sosyal. Sè ke kòman ke pou Leta ayisyen te kapab fè lè yon moun li nan prizon pou l soti nan prizon an avèk yon pwofesyon. Li jwenn yon ankadreman, li jwenn yon asistans moral, li jwenn yon ankadreman pwofesyonèl, e li jwenn yon ankadreman edikatif. Sa vle di ke moun nan rive an don prizon, la l fè dezan katran, epi lè l soti, sa avon maladi l soti? Weli, ki donk, olye ke moun sa soti avon pwofesyon, li soti avon maladi epi la l mouri. Sa mwen menm an tan ke palemantè, m te bay tèt mwen manda pou sa a depi ke mwen eli. M pral frape sou sa a. Sa sa patap gen bèl lwa fasil la apati de la monchè ou tap wè ke prizon pa gen twòp moun paske gen moun ou met nan prizon lago lagel al fè menm aksyon epi itos retou ankò paske li pa soti avèk anyen ok dezyèm bagay ankò ou konprann li kem te gen nan lis lwa kem te gen yo m te gen yon lwa e sou sak rele lendepandans fiskal kote kem ta pral batay pou ke chak komin kapab endepandan pou ke lajan komin nan rete andedan komin nan. Lè ke on nèg eli kòm majistra, ou wè ke l pa ka fè anyen, pa tout lè fwa ki se movèz fwa. Paske leta santral pran pi fò lajan komin nan. Byen ke gen de bagay ke majistra ka fè wi, ou konprann? Men, lè w gen on leta k ap pran tout lajan an don komin, epi se sèl lè on bidjè ap vote, epi pou on di milyon de goud vin la, men, atansyon, Eske Sen Michel ap ka ouvri? Eske wout ap ka fèt? Gen de gwo bagay ki pap ka fèt. A mwens ke se yon majistra ki gen de relasyon entènasyonal epi kal chèche pwojè entènasyonal epi avèk sa gen la epi li fè de bagay. Bon, sa se yon nan lwa. E gon lòt bagay ankò m tap travay sou li. Paske m te di kout men m te vle bay la se pa pou Sen Michel sèlman, se pou peyi a. M tap travay sou yon lwa kòman ke nou kapab bay privilèj avèk de pwofesè. Imajine w, yon nèg ki pwofesè, k ap fòme minis, k ap fòme prezidan, epi lè l ale labank, se ke li pa ka rale yon badj pou di ke l se pwofesè, menm jan polisye a lè l parèt, li vin rale badj yon bann de polisye l, epi yo ba l pase, epi se ke moun k ap fòme direktè bank lan, epi lè l rive nan yon bank, E pi son jan l pran? Atansyon! Bon, m panse ke sa se yonn nan lwa ke m t ap batay avè l, lè m te rive nou ta pral pase sa. E se ke apati de la ou ta pral kòmanse fè nèg ki pwofesè lan, li fyè dètre pwofesè. Paske gen de privilèj ke l jwenn. Katriyèm bagay ankò, kòman ou konprann ke pou yon nèg se fonksyonè de leta, nan sèvis piblik, swa ke li se majistra, swa ke li se jij, e pi pou ke leta pa ka bay yon zam legal? Hein? Se ke pou nèg jij de pè, epi leta pa ka bal yon machin, leta pa ka di m'on zam ke m baw. Ki donk, gen nèg ki jij la, se nan men moun wi ke lap, ke lap prete zam. Donk sa, se pa nòmal. Pou nèg majistra an don komin, epi leta pa ka remèt li yon machin avan yon zam pou di ke lè w pa la ankò, remèt li. Se pa peyi. Sa se tout sa yo ke m t ap travay sou yo, m te di ke sa fò ke mwen eli kòm depite pou m al batay pou sa. Men antretan, pou ke m di w pou zafè eleksyon, pa gen bagay. Mwen tounen la m ap fè politik. Ke m gen yon estrikti, ou konprann, ke m kreye chak dimanch kote ke m ap fè de fòmasyon. M di tèt mwen ke si m al pou majistra, si m al pou depite, Atansyon, fò m fè yon konba, fò m mennen yon batay jenerasyonèl. Paske gen yon grenn pwoblèm ke nou genyen an Ayiti, Ayisyen pa kwè nan relèv. Depi l la, apre li, li mouri, pa dwe gen ankò. Sa vle di ke yon nèg, se ke ki depite, men ki majistra, fò gen yon ekip jèn k al lekòl, pou ka bay nesans a yon salon de jèn entèlektyèl, k ap reflechi sou peyi, salon de saj. Si w pa la, ki pou fè kontinite. Bon, se sa ke mwen menm m ap fè la aktyèlman. Mwen gen yon ekip nèg k al lekòl, nèg ki fòme, ke m ap andoktrine nèg yo pou m di, mesye, si male mwen eli kòm depite oubyen majistra, se pa mwen ki pral fè chanjman an. Paske, menm si chofè a bon, si motè machin nan pa bon, yo pa pral sou bon. Ok? Pou ke yo wè ou se yon bon chofè, Fòk machin nan bon. Paske mikro sa ke m ap pale ladan l lan, fòk li byen mikse pou yo wè ke mwen pale byen. Ki sa k fè ke chantè lan, avan l chante nan djaz la, li make sure ke èske tout bagay byen mikse. Sa la vle di ke pou kesyon politik, li rete avèk popilasyon an k apral di pou ki sa yo ta renmen Pastè David. Èske yo wè nan Pastè David, si l se yon palemantè, l ap fè yon bon jan palemantè? Se ke, si l son mè, eske l ap fon bon jan majistra? E a pati de la, fò m di byen, apre mondyal la, m pral konnen. Si m ap pral nan eleksyon pou depite, si m ap pral nan eleksyon pou majistra. Sa vle di nan moman n ap pale la a, nan emisyon sa la, ou poko konnen pou ki pòs w ap kandida? Ditou!
Men kanmenm m ap la kanmenm. W ap kandida ditou? Wè pa wè.
Wè pa wè. Paske travay map fè la, sim pa gon pouvwa nan menm se lave men se atè. E sa si map di w sa, sim kandida pou majistra, mwen pa gon bon jan depite, li pap bon. Paske kote ke map pale avè w la. E sim di m prale pou pran majistra, m poko wè ki depite nòmal, yon nèg ki gen pwa, yon nèg ke pou n di mesye, Sen Michèl ri vole pou n pa divize. Sak met se Michel la kote li la. Se Michel janm poko janm rive nan faz pou ke depite delege la meri de konse non. An non fwaye depi ke manman avek papa mi divize ti moun nan tenten wi. Paske lò gon komin tankou se Michel vis delege pa zanmi majistra, majistra pa zanmi me depite kèl divizyon. Pap janm ka gen anyen. E kote w ye andedan meri a? Ou ka sezi wè men gen yon pwojè la ou voye men sou yon pon Pòtoprens. Lè l rive men nan enteryè, sa k pase? Si w pa gen palemantè sa k ki gen kran, paske pa bliye se yo ki ka revoke direktè jeneral yo. Ok? Sa l ap di ke si w pral pou majistra, ou pa di tèt ou ke fò gen yon bon majistra, sa k yon nèg ki gen ora, sa k yon nèg lè l kanpe lachanm nan l pale, sa fè pè, ebyen atansyon. lè mwen kòm majistra mwen fon demand m fon pwojè m pap gen moun kap fè swivi paske mwen menm minis enteryè lan pa pè m paske m paka nwi l men palemantè lan li pè l paske konplo ka mare epi yo jete l sa vle di ke yon nèg ki vle vin pou majistra pou depite fòk wè ke fòk gon sinèji ki dwe fèt pou ke gon tèt ansanm pou nou bay rezilta ki la. Sa ki la, yon sèl moun pap ka vin vanyan la. Sa se si. Wap fè politik pastè eske ou gen yon pati politik ou apateni avèl jodi a la? Euh mon sè kot map pale avèw la mpoko gen pyès pati politik. Byen ke anpil pati politik vizitem ou konprann paske mkwè ke nèg yo konn fòs mwen paske se pa jodi a mpantan poum kandida. Granmoun lontan gen yon bagay yo di, fè mete lan la pi gran pase antre pran. Paske m te kontan ke m t ap sèvi popilasyon an, ke m te renmen moun yo, esesi. Kote ke m te rete, m te renmen fè yon pwen pwòpte tou sa. Donk se pa, se pa jodi a yon nèg leve, e paske pami, pami plizyè tip de kandida me ki egziste, m panse ke m s on kandida sèvitè. M s on sèvitè ki sèlman bezwen pouvwa, Yon fason ke pou m pa limite pou m fè devlopman devan kay Eugène Son. Pou m pa limite fè sa pou m fè anpon sou la vizit, sou Senfransik, sou tout bagay, sou tout kote. Sa vle di ke se sa ke. Paske ke gen nèg ki poze kandida. Se yon kouran. Li reskonsab yon pati politik. Li santi ke bon pati politik lan fò. Epi l ap pwofite sa. Gen nèg tou ki poze kandida. Li vin sonde tèren an. Men yon fwa ke non l fèt, li ka mande yon djòb. Gen nèg tou ki vin poze kandida, li santi ke li rete nan yon zòn, epi tout moun zòn nan pale de li, epi li rezime zòn nan an Sen Michèl. Men, m se yon kandida, m se yon moun m ap vin kandida, se yon sèvitè ke m te ye avan. Vu ke m te yon sèvitè avan, kounye a la, san pouvwa, m pap ka mye sèvi. Se l'une des raisons ke m ap fè politik, epi nou pral wè pou ki pòs ke n ka ale. Eske tou pastè n pa ka pale de yon pwoblèm Ideyoloji la. Paske anpil fwa, nou toujou jwenn sa yo, lidè yo toujou kandida, men yo pa gen yon pati politik y ap milite. Sa vle di pa gen, nou pa andoktrine nan yon pati.
Monchè, men sa ke li ye. Sitou a lè aktyèl. Gen anpil pati politik se nan, se nan valiz yo ye. Se kòb yo vin fè. Se pa anyen serye ke yo vin regle. Kou yo antre tèt ou men nan yon pati politik, le pli souvan pati politik la, Se fòs ou ke l bezwen. Se fòs ou ke l bezwen. M plis kwè ke men nan konstwi fòs mwen. E pi ki se resanm sa sanm. Yn fwa ke mwen gon fòs nòmal, m panse ke pi bèl pati politik lan, se ke l ap wè m tou. Ok? L ap wè m. Paske m pa kwè ke a pral, m pa kwè ke m prale chèche benediksyon pati politik. M plis kwè ke nan travay. Ou wè fòs mwen? Ou wè sa m peze? Epi, paske otan de fwa ke ou gen yon timoun k al lekòl, li plis fòme, li byen kanpe, li sanse edike, m pa p ba w manti, nenpòt vakabon men pa p kanpe l nan yon kwen lari. Oke? Sa di ke ki se resanb sa sanb, m kwè nan konstwi fòs mwen kanmenm m ap gen yon pati politik. M panse ke apre mondyal lan, pati politik m ap gen an, tout moun ap konnen l.
Jodi a pastè David, Sen Michel nou nan sitiyasyon difisil, paske nou son komin, nou nan pozisyon jodi a, Sen Rafayèl, Sen Michel, wout sa li pa bon ditou, Enri, Sen Michel, li pa bon ditou, anpil zòn nan sant vil Sen Michel, depi yon ti lapli tonbe moun pa ka frekante yo, e nou kapab di kèlkeswa moun ki vini, depite, li vini majistra sou komin sen michel lap gon pwa lou sou do li eske ou panse sou tout sitiyasyon difisil sa yo komin ap travèse? Monchè m pap baw manti paske map vin la m vrèman etone waww eske m ka lagel konsa m paka di komin nan pa genyen otorite sa ka rive ke moman an difisil pa tout le fwa ke otorite yo ka reponn a tout bagay Sèlman yon otorite ou konn gen volonte men lè ke yon popilasyon pèdi konfyans nan ou menm kèlkeswa efò ou pral vin fè a li ka pase inapèsi e menm ou menm ou ka dekouraje m panse ke sa map gade la m di tèt mwen ke m pap baw manti se pa sèlman si ke m te gen yon pouvwa m tap fè yon bagay e se si m te konn fèl gen anpil tou Nan wout Digwaran, se mwen ki te konn bouche yo. Lè ke m te la, avèk materyèl, ou konprann, ki te nan men m, ba gwo lodè, te gen yon sitwayen, anm, ki se, anm, regrete memwa, se Mesye Mason, se yonn nan moun ki te fè pati ekip politik mwen. E kèlkeswa lè on machin tonbe sou wout lan, li rele Pastè David. Bon gon lè ki son dimanch maten, mesye mason vin chèche m, li di, Pastè, nou gon machin ki tonbe anlè a la, degaje w bwal leve l. Èske w konnen ke m kite legliz lan avèk vès sou mwen, m ale Latalay, m pran bako lodè, m pran kamyon, epi n al fè travay la. San on goud! Men se te volonte! Men èske se sèl mwen menm ki te gen kapasite sou Sen Michel? Non, se volonte! Se volonte ke li ye. But, premyèman, gen moun ki a di, men poukisa misye te konn fè sa li pa fè sa ankò? Men atansyon, oh, m pa t nan leta. M pa t nan leta. Sa se, se dè jès senbolik ke m fè pou moutre ke m renmen lakay mwen. M renmen lakay mwen. Pase ke, depi ke ou pa gen lajan, moun pa p konn si w chich ou pa. Depi ou pa gen manje nan men w, moun pa ka konn. Men, depi ou gen manje nan men w, depi ou gen lajan, moun ka konn si w chich ak si ou pa chich. But, menm lè se te prete yon moun te prete m yon kamyon. Menm lè se te on mwa on moun te kite yon ing materyèl pral ou devan an pòt kay mwen. Se Michel bloke, m ap debloke l. Epi lè w pran l zafè w. Men, depi m ka aji, m ap aji. But, sa m wè la, m p ap ba w manti, pandansetan ke komin nan pa gon bon lopital, mete sou pa gen bon lopital la, si yon moun pa byen la, pa gen wout tou non pou ka sove ak moun nan. But se vreman di. M panse ke sa se pa ti travay ki la. M pa bon manti. Bay bagay m ap gade la m pa bon manti. La gen pwoblèm la pou nenpòt 50 an. E nèg k ap vin chèf la, m pa bon manti. Si w panse leta santral, si w panse sèlman avèk Ayiti ou pral fè ti bagay pou rezoud sa m wè la, e pa vre. Si yon nèg ap vin chèf la, ke w depite, ke w majistra, si w pa konn sa w ye, ou pa antre nan entènasyonal pou al chèche 2 bagay, jan w wè ni nèg ki minis prezidan depi yo fin eli yo fou y ale aletranje a, ou menm tou lakay ou an fò ka al chèche pou yo paske gen bagay ki ka fèt ok paske mwen m kwè sa. Nou konnen ou konn ede anpil moun e eske pandan w tounen la se menm pastè David sa k ap kontinye ede moun epi non premye tan kote fon sa yo te sòti pou w te ede moun sa yo? S on trè bèl kesyon, kote fon sa yo te sòti? Monchè ban m di w yon bagay, Ou pa yo di w konsa ke lè pa gen manman ou te te grann? Kòm si ke sa m t ap fè yo pa fòseman ke m te bezwen gen yon fon ki te soti non. Paske lè w rive yon kote moun pa p ba moun, moun pa p manje ak moun, moun pa p netwaye, moun pa p fè pwòpte. Ou menm ki pa t la papa, nan 5 goud ou ka montre yon moun ou konn ki yès ou ye wi. Nan 5 goud. Paske Sa m tap fè yo gwo anpil paske paske pa gen moun ki te konn fè yo. Men si te gen moun ki te konn fè yo, sa m tap fè yo pa tap parèt anyen. Ok. Bon, se kòm si yo di w pami lè zavèg, lè bòy son wa. Se pa paske m te gen w fon non. Men m son moun tou. Fò m di w byen. M sonje ke m gen w blan ki te di m sa. Li di, Pastè David, apa w pa janm mande pou tèt ou? Di mwen fyètem se lè m wè ke m ap ede moun avanse. Sa se fyète pa m. Sa se ke m nouri de sa. E pi, m souvan ap mande pou moun. Bon m di w byen. De bon nèg pastè. Bon m pa p mete lidè politik. De bon nèg pastè. Ou renmen moun. Ou renmen ede moun. M ba w sa kòm garanti. Depi w renmen moun, ou renmen ede moun, epi ou eklere depi w chèche w ap jwenn. Depi ou chèche wap jwenn. Paske bon, moun yo la. Moun yo la. Alò, ou panse la, yon pastè men ki yon prann vwayaje la, ki gen vizyon, ki gen amou, men ki renmen moun. Nèg, nèg la depi lèl te lekòl, li pat konn batay pou ble. Ou konprann, li pat konn fè yon prann li visye pou ble, bay sa yo, epi nèg la vin pastè oswa li vin chèf. Men depi de konn batay pou ble papa e met gen milyon nan menl li pap ba moun non papa e pap chache pou moun tou non eske w la pase nèg la te konn batay pou ble lèl te lekòl men si gen nèg depi l te lekòl li te konn manje ble ak moun ou pa la a monchè m kite pou ou monchè fò m pote pou lakay m pa bon ansyi blòdè on nèg ou pastè ou lidè ou gen 50 moun devan w son privilèj si w renmen mande si w renmen moun pou mande pou moun pou mande pou moun E ben sa gen, gen de lè ke m konn mande kèk èd ou konprann pou moun, gen kèk pastè parèy mwen, yo konn di, a pastè mwen w mwen w renmen ede, e ben ki sa w vle fè? M di bon m pral fè tèl kwazad, m ta renmen bay laptòp, m ta renmen bay bay ui bisiklèt, e pi se yon bagay senp wi papa, mande w a pral fè yon pral fè yon aktivite la, ok banm sou byen, m ka di kèt m pral fè yon aktivite avèk e jèn zòn. Ebyen, si manman m gen, l ap ede m, si papa m gen, l ap ede m. Si m gen koneksyon entènasyonal, l ap ede m wi. Èske w la? Epi nou di bon, se ke e jèn zòn, an nou, an nou moute yon pwogram pou nou ede yon bann timoun ki pa kapab. Anben, e jèn zòn ap, ap tcheke moun pa yo epi m ap tcheke moun pa m. Men, pa fòseman gen yon fon yo ba w pou sa. Ou mande pou sa, ou jwenn pou sa. Paske ou gen vizyon an, epi sa ke ou gen lè fè, yo wè kisa w pral fè a, epi yo jis ba w l. Se bagay konsa. Donk èv sa yo se de èv k ap kontinye pandan ke w tounen la. Monchè m pa p ba w manti. Kote pastè David ye tout bagay an pann posib. Sa se si. Paske m te konn ede moun, m ap toujou ede moun. Byen ke byen ke m ap pridan avèk zangi, avèk w konprann move grenn paske w konprann ou konprann mòde nou Alò pa se se Nou pa se se fèm fè Pa se se se se di wi pou pou Alò jwè sou di talè a moun ki te nan bòd ou kòm sèvitè de Dieu avò epi jwè di a Fwèm mbral di yon bagay bòdè m pa gen pi gwo bagay ke sa pa gen bagay pi di ke sa lò wè ou paran ou vwe yon ti moun lekòl epi jwè di a la pase sou ou pa di bonjou Lè w pastè, ou te konn priye pou yon moun, pitit li dyab te konn ap manje l, ou pran pitit li mete dòmi anba vant ou, madanm li fòl, demon pran l, pran l met anba vant ou, met rad mete rad madanm ou, manje avè w, ok, men pou moutre w ke gen bagay ki te ka dekouraje nou fè byen. Ekout, mari yon moun, peye kay pou moun, Moun ap konstwi kay, wap envesti, ede. Epi jodi a la, si moun sa konte Pastè David sa yo, li pap salye l non. Ou konnen ke sa te, sa te ka fè m di ke m pap janm fè byen pou moun. Men non gon grenn bagay. Benediksyon ki sou tèt ou an ki se yon misyon ke w genyen. Se pandan wap ede epi plis pòt ap ouvri. Nou pap janm pa fè byen. Sèlman, n ap konnen ke ki prekosyon pou nou pran, n ap konn kote pou nou mete tout moun, n ap konn sa pou nou fè ak tout moun, paske nou viktim nan fè byen, pito sa, pito se nan fè byen ou viktim, men tout moun a di, ah monchè se nan fè byen ou fè l sa, ebyen w ap retounen gen ankò, that's it. Pastè, e, pase nou Pale anpil e Anpil koze wi la. Anpil koze pale e nou rive nan moman kote ke nou pral konkli nan emisyon espesyal sa. Trè byen. Alò se pou la premyè fwa ou patisipe ak nou sou Jènson Medya men se pa pou yon dènye fwa ke w ap patisipe avèk nou sou platfòm nan. Pase yon mo pou anpil moun ki pral gade antrevi sa. M panse ke yon nan bagay ke m ap di pou moun ki pral gade sa la, m konnen ke gen anpil moun sa ap deranje. Konnen ke gen anpil moun prezans mwen aranje sou Sen Michel. Gen anpil moun tou prezans mwen deranje sou Sen Michel. E se si, se pa mal. E donk, se la vi menm. Paske le mal e le byen, ok, l'un ne va pa san l'autre. Ok, ki donk les deux vont ensemble. Pa ka gen byen san pa gen mal, pa ka gen mal san pa gen byen. Men son sèl bagay, Bat moun ki pa vle wè sa k bon an Di tèt ou ke si paran w fin peye lekòl pou pou ta itil paran w Pa pran plezi men nan pale moun mal nan konprann Rayi moun k ap fè efò paske paran w ta swete ke pou ta itil li Eugenson Ou pa konnen ke gen nèg ki fin fè filozofi l ki se pwofesyonèl brother ki fè fakilte epi nèg la pa ka itil paran l anyen epoutan on nèg ki fè mwayen 2 ap bay djòb Ou konn sa k fè sa Nèg la fin fè etid li li fè fakilte, li gen hèn kont moun, li pa vle wè moun k ap fè bèl bagay. Paske, ou mèt fin fòme a lekòl, ou mèt fin fè fakilte, ou mèt se yon pwofesyonèl, depi w pa renmen moun k ap fè sa k bon, ou pa gen dwa bon. Paske, ou atire, kidonk, sa a fèt an espirityalite, y aprann nou sa. Konsèy pa m pou jèn zenmjèl, pa fache lè yon moun ap fè sa k bon. Si w espere demen, si Dye ve, ou ka nan pozisyon sa a tou, renmen sa a. Aplodi sa. Paske moun ki pa anyen, ki pap janm anyen, pa janm vle wè moun ki kichòy. M panse ke se tout konsèy mwen e m swete ke yon pwochèn fwa pou ke nou fè yon emisyon sou la relijyon e espirityalite. E kisa ki pèmèt ke peyi a tonbe kote l ye a e kòman ke l ka sòti. Sa se, sa sa ap yon bèl emisyon. Sa l ap pou yon lòt lè. Mezanmi tout moun ki t ap tande m se frè pa nou, zanmi pa nou, Pastè David nou la a Priye pou nou epi m panse ke pwochèn fwa ap gen kwazad, ap gen lòt bagay. Nou pa vin la pou n di moun ke nou vin avans ak lajan. Nou vin avèk detèminasyon, nou vin avèk devouman, avèk vizyon, epi relasyon yo ogmante, kontak yo ogmante, epi konfyans nou nan ekip nou ogmante, epi gen plas pou tout moun san patipri, san ipokrizi. Se te yon plezi. On plezi pou n te pale ak ou, Pastè David. Dakò. Mèsi.
E avèk nou sou plato Eugène Son Média se te Pastè David Jean, se avèk li nou t ap pale nan seri entèvyou eksklizif k ap genyen sou platfòm Eugène Son Média. Pa janm bliye entèvyou eksklizif sa yo, yo pase sou platfòm Eugène Son Média e yo posib se gras ak Dye Pozitif epi mwen menm Eugène Son Fénélon. A trè byento. Ovwa.
Jenson Media.